Bagay yo melanje nan la repiblik. Apre Moncheri, nan jou pase yo nan yon konferans pou la près li te deklare Pierre Esperance responsab rnddh la ebyen gen katèl kidnapè li k ap mache fè kidnapin e planifye pou leve moun nan peyi a. Ebyen jounen jodi a frè e sè byeneme. Ou pral gen chans fè konesans ak lis moun Pyè Esperans ak katèl kidnapè li yo t ap kidnape pou mwa davril sa la. E, a gran etonman frèzesè, mwen tande non Rozmon Jan site ladan l, bagay la konplike ou pral konn tout non yo. Medam, matmwazèl e mesye, Eske w konnen youn nan pi gwo kansè peyi Dayiti genyen l rele Pyè Esperans? Yes! Youn nan pi gwo kansè peyi Dayiti genyen l rele Pyè Esperans. E gon seri de chenpanze nan larepiblik, pou Ayiti soti nan sa l ye a fò moun sa yo pa egziste ankò. Ann tande deklarasyon sa a, n ap vin ak plis detay pou ou tale konsa. E lè Martine al pran swen l o Etazini, li retounen nan peyi a samdi 17 jiyè, dimanch 18 jiyè l al nan kay la. Lè sa a te gen Rockfeller Vincent avèk komisè gouvènman an ki te la a lepòk, e pa sa k la non, sa k te la avan, ale avèk li e yon jij de pè. Epi Martine mande Rockefeller Vincent kilè lap arete Badio. Badio, Rockefeller Vincent di nou tal lakay li nou pa jwenn li. Tem ba w yon ti avangou. E pa, e poko revelasyon, map di w yon ti bagay. Ou konnen Badio konnen Martine avèk Jovenel trè byen. Badio Te kapab minis enteryè. Nan gouvènman an sa a. Gouvènman Ariel la.
M poko di sa map di a non. Martin konn retwouve l nan machin avèk Badio plis on lòt zanmi Badio lè Martin pral fè maji paske zanmi sa a pa konn kondwi se Badio k konn kondwi. Donk Badio te byen ni avèk kanpay prezidansyèl li byen avèk ni Ariel. Wi.
Ok. Wi. Badio te byen an Martine. Par exemple m tap. Ou tande sa m di w? Mh. Badio. Konn mennen Martine nan anga. Konn gen yo 3 k nan machin nan. Oungan an, Badio, Martine. Ou di Martine nan pa jwe non sou kesyon anga l. Gen anpil lòt bagay li pa. Mwen panse. Martine se youn nan sispèk.
Ou di sispèk? Wi, e si m te youn, si m te jij denstriksyon, e ki tap ankete sou dosye sa, m pa tap kite manmzèl libre konsa. Eske w tande de koze? Hum! Eske w tande de betiz? Men, frèzisè, kòman w vle pou lòt nasyon pran nou pou moun? Komanw vle ebyen pou yo respekte nou lè w gen sa yo antanke responsab dwa moun nan peyi w. Lè w gen sa yo kap mache pale tout la sent jounen pou popilasyon an. Lè se sa yo k responsab kap ekri rapò. Bon, si te gen peyi, si te gen leta, si te gen lajistis vre, Pierre Espérance se moun ki tap toujou nan prizon, pase dènyeman an, apa mon cheri di konsa, misye te nan dosye gang deja l libere. Men, eske nou raple nou nan jou pase yo, deklarasyon Barbecue te fè, 80 mil dola ak Galil Pierre Espérance te voye pou li, pou kapab touye Marie Yolène Gilles a lepòk yo te nan menm òganizasyon k ap defann dwa moun. Ebyen, frèzesè byeneme, mesyedam sa yo ki t ap travay ansanm, apre yon chèk te fin siyen Pyè Esperans fè chimen kwochi avèk chèk, li pran lajan li, chèk sa a chèk BM pad, ebyen Marie Yolène Gilles lage 2 gidon nan dèyè misye pou dosye chèk sa a. Pierre Espérance plede l bwè te simityè, bon kòm etan done li tankou moun ki san fanmi, paske m pa kwè l gen fanmi, si l te gen fanmi gen de bagay li pa t ap fè nan sosyete a. Pyè Esperans plede l, plede l, plede l, plede l, plede l, plede l, di non m pa pran chèk, li monte nan radyo l di non l fè ak dwat, li di non l fè ak goch, li di non, li fè devan l di non, l di non, l di non, jiskaske medam matmwazèl se mesye fotokopi chèk sa a l soti. E jan Marie Yolène Gilles te lage 2 gidon dèyè l la, se sa k fè l te kontakte Barbecue Pou touye l pou li. Tande byen wi, e pa mwen menm k ap di l, se Babekyou ki fè deklarasyon yo. E nou sonje dosye chèk sa. Donk, lè yon nèg kon sa, divès jounalis nan radyo rele w poze w kesyon w di non ou pa pran l. E pi menm nèg nan medya a pran chenpanze sa met ap radote sou moun toujou. Sa rele mastibasyon. Mete la vin fè mastibasyon sou moun toujou. Nèg la bay manti pase rat. Kòb la nan menl wi. Chèk la soti wi. Non l ekri ladan wi. Apre sa lap di w wi m te prann wi. Se kwa listwa? Eske moun sa yo se moun ki pou ap dirije? Se moun ki pou ap responsab òganizasyon? E menm fè Babekyou konnen si w touye l ebyen ou pap gen rapò k ap ekri sou ou non. Ou pap gang ankò. Men si w pa touye l, gade non monchè m ap fè pwomosyon pou ou. Donk se depi la a mwen m toujou di l Ebyen Pierre Esperance se nèg kap pwoteje gang yo nan peyi a. Se responsab òganizasyon dwa gang yo. Pase konbyen fwa ou konn wè l soti yon rapò sou Ti Lapli? Konbyen fwa ou wè l soti rapò sou Izo? Konbyen fwa ou wè l soti rapò sou Lanmò 100 jou ak divès lòt gwoup gang kap bay pwoblèm, kap fann tèt moun tout lasent jounen? Ou pa janm wè l soti rapò. Sa ti mesye sa yo ye pou li? Donk, si te gen Leta, si lajistis t ap fè travay li, Pyè Esperans pa t ap janm vin kanpe nan figi moun pandan dènye moman yo la pou l ap vin fè dè deklarasyon nan dosye asasina Jovenel, tandike li menm li se te youn nan moun ki t ap asasine karaktè prezidan jiskaske yo touye l anndan chanm lakay li kounye a la a, li lage de gidon nan de grenn matin. Ok, m konprann. Kiyès ki pral pran pawòl Pierre Esperance o serye paske pi gwo odasye nan peyi sa a l rele Pierre Esperance. Serye? Kiyès ki pral pran dosye Pierre Esperance o serye? Sa se mastibasyon nèg la ap mache fè sou moun kounye a la a. Donk se jounen jodi a pou Pierre Esperance ap vin di nou o wi Martine Moïse te gen chofè li Badio tandiske yo revoke Badio pou kòripsyon. Men non Pierre Esperance pa vin fè, pa vin fè wont sèvi kò w lè. Donk, mon cheri yon bò ap teng teng ni, donk, se dènye mo a Pierre Esperance ap vini di w reyinyon t ap fèt. Frèz e sè nou mèt rale kreyon nou make, nan jou k ap vini yo la, nan pil deklarasyon l ap fè yo, l ap tonbe nan tchouboum kan menm wi. Pase mwen m poko janm won nèg odasye konsa nan la repiblik. E defwa m konn ap poze tèt mwen kesyon eske yo gen fanmi, eske yo gen pitit? Paske yon nèg pa ka rize, odasye nan eta sa a. Yon nèg pa ka chenpanze nan eta sa a. Men fò m di nou tou, Martine Moïse pa genyen avoka. Martine Moïse pa gen moun. Paske si yo fin touye mari ou nan eta sa a, Epi kounye a la yo ap chèche diskredite ou, yo ap chèche pou yo elimine prèv yo. Donk, dat Pierre Espérance ap djèdjè nan lasosyete, okenn reyaksyon pa fèt. Yo fin touye prezidan an, sa vle di pa gen okenn avoka ki kapab di Pierre Espérance sispann sal imaj Jovenel Moïse apre nou fin touye l? Atò, pa gon grenn avoka bò kote ou, ebyen, ki ka pran yon desizyon pou frennen Pierre Esperance, ki chita la ap radote nan la repiblik? Bonjou nèg la pa laverite. Nan jou pase yo pat wè sal te konn di w, gang yo se prezidan, gang se sesi, gang se sela, jounen jodi a ki sa nwèl di? Ou pa wèl pa ret sou gang yo ankò gang yo ap touye moun sa pa gadel sa pa gadel pou valè moun ki mouri nan antre sud la pou valè moun tèt yo fann pou valè moun pye yo ap kase nan senjud ou wèl janm dan ye antanke responsab òganizasyon dwa moun. men l nan dosye Jovenel, l ap fè divèsyon pou bòs li. Nou konprann tout bagay tande Pierre Espérance. Men fò m di nou tou, e, moun ki bò Martine yo, s on bann lach yo ye, nou lach anpil paske, frè se sè byeneme m ap klè ansanm ak nou, mwen menm si se papa m k asasine nan eta sa a, hum, devan Bondye m t ap souke la Repiblik, m t ap fout asasen pwoblèm maten midi swa. Maten midi swa m t ap ba yo pwoblèm. On prezidan fin asasine, tanzantan Martine fon ti odyo, on ti pòs, men se kwa listwa? Se kwa listwa? Se mari ou ki asasine, se prezidan k asasine, kote moun ki te bò kote prezidan? Ala traka pou lave kay tè papa, bagay yo konplike frèzesè. Donk, Jounen jodi a w kapab konprann, kote Pyè Esperans debake vin fè deklarasyon an, ebyen menm Pyè Esperans sa, selon deklarasyon Babekyou, li te di l ap ba li 80 mil dola plis zam pou l al touye Marie Yolène Gilles, e menm jounalis k ap fè entèvyou ak Pyè Esperans lan, menm Babekyou sa di l se bon zanmi l konn vòlè zam pnh vann yo ankò. La repiblik dezodasye! Monchè m pa kache di ou pou peyi sa sot si kote l ye a gen yon seri de moun yo pap ka egziste ankò non frè e sè. Fòk n admèt sa wi. Pou Ayiti soti l nan sa l ye la a gen yon seri de moun ebyen se tè k pou repare yo. Se simityè ki pou repare yo. Pa gen anyen nou ka fè pou yo non. Tèlman yo odasye. Antouka. Men Pierre Esperance kounya la kap di wi Badio te di sa. Bon, dat sa pou Pierre Esperance pat vin fè deklarasyon sa kounya. Depi lè dosye lajan l te kanpe l di bout sak lajan kay prezidan etc. Yo vòlè l te konbyen milyon, yo retire apre sa yo vin pote l tounen m fè eehh! Bagay sa pa nòmal. E frè se sè byen eme tout jij ou wè yo mete sou dosye asasina prezidan Jovenel Moise imedyatman wè Pierre Esperance pa gen kontwòl li pa gen anyen kap fèt tande pase fòl gen kontwòl li ou raple ou ebyen dènyeman deklarasyon jij jij Garry Orelien te fè Nou pa timoun piti nou konprann tout bagay, e si yon nèg ki responsab òganizasyon dwa moun ki ta sipoze bò kote jij la pou fè dosye a avanse, okontrè li menm se toutè lap fè se rat mòde soufle so odasye de la repiblik li ye, ebyen gwoup gang pal yo gran bòs li yo lap pwoteje yo tou. Yon bagay ki osi senp lap mache fè divèsyon nan la repiblik. Antouka, peyi Dayiti son peyi ki vivre à verra. Frè se sè byen eme nou genyen ansanm avèk nou Fednel mon cheri ebyen dènyeman la ki te fè yon soti tèt chaje ebyen te deklare responsab rnddh Pierre Esperance ki nan kidnapin, ebyen jounen jodi a ki retounen ankò yon lòt fwa. Frè pa m kòman ou ye, kòman dosye yo ye, kòm ou te di, e ou gen divès dosye kidnapin w ap travay sou yo, ki dènye nouvèl ou pote pou la repiblik? Gon bagay pou nou konprann byen, lè yo kidnape yon moun, moun ki anlve moun nan, se pa li menm ki otè entèlektyèl la. Gon laboratwa, gon kote yo kwizine bagay sa a. E nou ka konstate depi ke nou antame demach sa yo, to kidnaping nan, entansyon pou fè aksyon sa a, li grandman diminye. nan pati sid peyi a e nou konnen ke zòn sa a se te yon zòn vrèman difisil ou ka konstate pou wè depi prèske 8 jou, 15 jou wa konte sou dwèt ou konbyen anlèvman ki fèt nan sans sa e popilasyon an gen anpil ladan yo ki kontan gen anpil ladan yo ki felisite travay sa a e ke nap kontinye fè l an matyè de ransèyneman e pi pou n enfòme moun e moun nou rive kenbe ki genyen prèv avere. Pou ke la jistis tande yo.
Ok se byen donk sa fè dezyèm soti ke ou fè. Apre ou te fin fè divès revelasyon dènyeman sou dosye ebyen kidnapin Pierre Esperance etc. Donk jounen jodi a kisa ankèt yo revele ou? Jodi a la, se nou gen 2 bagay, nou gen 3 bagay nan konferans lan. Dabò, n ap fè yon pase ankò sou dosye Babekyou, Maryolèn avèk Pyè Esperans. Epi, n ap manyen konpòteman Esperans jan nan afè lanmò Jovenel la. Ke n ap retounen sou li ankò nan yon pwochèn konferans. Epi, nou gen yon lis de non. ki te sipoze kòmanse anlve depi yè a e tout anlèvman sa yo oubyen kidnaping sa yo yo sipoze ta fini avan 18 oktòb avan 18 me poukisa? lè yo fè yon kidnaping y ap kreye yon malèz y ap kreye yon enstabilite y ap kreye yon y ap fè de otorite yo tounen de parya de vilen epi pou ke popilasyon an li menm gen yon sòt de animozite kont li, nou sot fè esperyans lan. Donk se nan sans sa a, mesye yo chwazi yon dizèn de non, prèske yon dizèn de non, epi pou yo fè anlèvman yo pa lo de twa, e sèvis ransèyneman nou, Moun ki fè filati, ki fè entelijans pou nou, nou rive jwenn sa a. E sa fè m di w ke si w byen pou wè si semèn sa a yo, w ap wè nivo kidnaping nan pa konsiderableman bese. Se byen, w ap travay pou l eseye anvan solèy la kouche. Pa gen pwoblèm. Men, kite m di w non, Ou site non Barbecue, ki rapò ki genyen ant ou menm ansanm avèk Barbecue, ki dènye nouvèl ou gen de li paske l te gen yon dosye revolisyon l t ap jere donk pandan dènye moman yo nou pa tande l ditou. E, m te fè alizyon avèk Barbecue paske non misye te site avè m ke m pa konn misye ditou, men m al chache konnen, kisa m jwenn? Premyèman m te jwenn yon deklarasyon Barbecue kote ke misye esplike, Pierre Esperance voye yon moun vin kontak li sa a sou tout rezo pou fè kisa? Ofri l lajan e zam pou li al rive asasine Mario Lendil, un homme qui se donne comme titre défenseur dwa moun. Lè Babecue di sa, e moun ki te vin kontakte l la son kondisip li, donk mwen menm mwen. Mwen tande sa, epi sa m fè mwen menm, m al apwofondi yon ansanm de bagay nan sans sa. E mwen li kèlke pa, sou yon telefòn ke m fè anpil konfyans, yon mesaj ki rive jwenn Maryolèn. Mesaj la di kisa? Ou menm avèk eksperyans nou se de bon zanmi. Ok? Men. Nou se 2 bon zanmi pou mwen. Men, mwen menm, m oblije avèti w de yon bagay. Gen yon travay k ap fèt la a pou yo rekrite Babekyou pou asasine l. Byen avan, Babekyou konn te repete sa a wi. E dan le ka ou Babekyou pa dakò, genyen 2 bagay k ap rive. Oubyen l al nan prizon, oubyen li mouri. M.
Ala traka pou lave kay tè papa, sof pa bò isit pou tande jan de koze sa yo. Responsab dwa moun ap bay nèg kòb ak zam responsab dwa moun wi frèz e sè e moun ki ta sipoze pi toleran moun ki plis kwè nan la jistis etc responsab dwa moun ap bay nèg zam ak bal pou al touye pou li Si lòt la pa touye l, li pral nan prizon. Sa vle di la a, si l touye l, se li menm ki bon moun pou Pyè Esperans. Ebyen, an rezime, Pyè Esperans se dwa gang yo moun k ap touye moun nan peyi a l ap pwoteje. Èske se sa? M rann mwen kont ke se pa travay dwazimen k ap fèt. Paske dwazimen se yon lòt bagay. Donk, a se nivo nou di ke misye, misye, misye jwenn yon sòt de mechanste. lakay yon moun ki te ba l yon sètifika nan sans sa a. Donk, mwen di ke sa a fòk yo fè limyè sou li. Lòt bagay ankò, mwen wè misye Esperans gen yon sòt de veleyite l ap ponpe sou afè Jovenel. Men pa bliye ke tout rankont ki fèt nan sans sa a, gen anpil ki fèt kote Esperans lan. Konferans ki fèt pou madam Kòk pou yo di l pa nan masak, li pa nan asasina Jovenel Moïse. Se kay Pierre Esperance li te fèt. Ah bon!
Koze yo pa piti! Pierre Esperance wi! Lakay li reyinyon t ap fèt pou blanchi jij. Wendel Coq non l site nan touye prezidan, paske aprè nèg yo fin touye prezidan se nan palè nasyonal yo ta pral enstale l. E sa Pierre Esperance te gentan jwenn mesaj di nou pranl palè nasyonal tèt dwat. Ala kote nèg yo odasye papa, ann kontinye non chèf la. Gon pakèt lòt mannèv mannigèt ki fèt ankò e la a. Gen menm moun, gen menm moun ke lajistis te gentan endekse. Pierre Esperance achte telefòn ba yo, li fè yo maron, li ba yo lajan. E genyen k di misye, misyon akonpli, palè nasyonal, tèt dwat. Donk, sou baz sa a, nou di ke nou pa ka kite sosyete a plis ke 20 tan yon moun konsa ap detwi yon popilasyon, ap detwi moun, kote ke li menm, Lè w rekipere li, sèlman ou te ou konnen li sot Lagonav, li vin fè yon djòb de pakotiyè zòn antigang, yo te arete l, yo bastone li, epi l gen yon foli kran li l ap defann dwa moun. Men, defansè dwa moun se yon tout yon lekòl, se tout yon, se yon bagay akademik. E al gade pou wè tout moun k ap fè travay sa a. Donk, e nan sans sa a, nou menm nou di ke nou pa tolere sa a. E kòm te genyen pou yo te anleve. yon ansanm de moun, don mwen menm, mwen menm m pran responsabilite m, paske pa gen de vi sou latè, yon sèl vi, donk pa m nan fò m defann li, e anpeche lòt moun konnen menm sò sa a.
Yes! Good sosyete! Non, peyi Dayiti son peyi ki trè spesyal. A la traka, papa! Nèg la soti nan prizon, l te nan gang, soti l soti, l monte òganizasyon dwa gang li, epi l ap fè moun la leson nan la Repiblik. Se sa. Nan demach ke n ap fè, nan sa nou t ap di pou moun ki te anndan gwoup malfra sa yo, m toujou pran egzanp David Dormé ou David Dorméus. Kòm m konnen ke l ap travay anndan Bsap, e. M ekri minis M ekri minis Pla e Anviwònman an pou m di l men nan ki jan daksyon ke yon yon ajan ki nan enstitisyon l lan enplike e ke misye ka mete l disponib pou ke lajistis oubyen le komisè di gouvèneman odisyone l oubyen tande l. Donk e nan sans sa a, kòrespondans sa a, nou voye l ale yè. Pou n rive nan dènye pwen konferans lan se anskate a moun nan yo te gen pou te al yo. Demach ke m fè mwen menm, mwen enfòme majorite moun sa yo pou yo pran dispozisyon pou yo sekirize tèt yo mwen menm, pou yo defann tèt yo, pou yo pridan nan sans sa a, paske moun k ap fè kidnapè w la se pa yon moun ki pa konnen w. Moun k ap planifye pou kidnape w la e pa yon moun ki pa konnen w. Se yon moun ki konnen w. Se yon moun ki abitye avè w. Pafwa se yon moun k ap dòmi nan menm kote avè w. Se yon moun ki nan menm enstitisyon avè w. Se yon moun k ap deplase avè w. Donk, nan sans sa a, w ap tande, m pale avèk prèske tout moun la yo, e sa m pa rive jwenn yo, mwen fè kontak pa pèsòn entèpoze. Pa egzanp, nan lis ke m gen la a, an atandan, yon moun tankou Prentan Belizè ki se yon ansyen depite.

Esperans pap jwe si se ta vre nan esperans pap jwe non lap travay pou bos li yo anvan soley la kouche menm rozmon jean tap kidnape tou m poko janm sezi konsa mesye tande koze non peyi mesye peyi a fini wi frezesè. Mes men lis ke malfra yo yo planifye pou yo anlve moun sa yo pou yo ka kreye panik nwizans e nou menm nou di ke nou pran responsabilite nou pou dosye sa al la jistis avèk temwanyaj ke n genyen, avèk temwen ke n genyen e anf enfòmasyon ke nou nou dispoze. Donk nou vle rann sa piblik pou laprès. Mèsi. Men jista avan nou ranmase pakèt nou, bon m di w yon bagay, depi ki lè ou dekouvri Pierre Espérance ta nan kidnapin, puiske ou konnen pandan dènye moman yo la, ebyen, Ensekirite a vrèman ap fè raj. Mwen di w ke m genyen depi depi fevriye pou rive fen mwad mas antre avril. M depoze plent lan m depoze plent lan vandredi dènye. Depi fevriye m ap swiv oryantasyon e mwen di w ankò gade byen pou w wè apati di moman ou nou antre pran demach sa a Kidnapping nan total diminye nan pati Sud peyi a. Men, tande, m gon kesyon ki trè spesyal. Non site nan masak Lasalin ansanm avèk Barbecue. E jounen jodi a, poukisa ansanm de enfòmasyon sa yo, se pa nan dcpj ou al bay yo sou Esperance? E m raple tou, Ebyen, yo te depoze lapat sou ou ak yon pakèt plak machin. Ki eksplikasyon ou te bay lasosyete de dosye sa a? Dcpj,
Se oksilyè de lajistis. Le komisè Duverne e chèf de pouswit. Depi yon dosye ale dcpj, ale komisè gouvènman, tout sa yo mande pou yo fè. Afè machin te siy la se te yon senp ensidan ke ki te rive.

zafè trete se te yon senp ensidan. Ha ha ha! Ala traka pou lave kay tè papa! Frèz e sè byeneme, byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo k ap rete. O yes! Repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete.